Chers amis bonsoir, bonjour, bon après midi se Obert Magic. Genyen yon fanatik ki di m konsa poukisa m pa fè yon videyo sou gay ak lesbyèn. Enben topik sa yo, yo debat yo deja dan le mond antye, son bagay ki ilegal. Pa gen kote pou 2 gason pou yo fè sèks, pa gen kote, absoliman pa gen kote pou 2 gason ta kanpe pou yo di ke yo pral fè sèks. Kote yo vle fè sèks la se la pou yal nan watè. Ok, clair en créole se la pou al nan watè. Pa gen kote. Kote pou ta di pou 2 fi ta kanpe yo di yo pral fè sèks, se rans yo pa kapab paske pa gen kote. Ok, te gen 2 ti medam, youn sòti o Brezil, youn se yon amerikèn blanch ki nan inivèsite, pandan y ap fè bagay sa, e ti brezilyèn nan, m pa konn kote amerikèn nan al touche l avèk yon fo penis, Li fè jounen an ap ejakile epi l mouri. Men kijan yon timoun li pèdi lavi l, timoun ki sot o Brezil vin etidye nan inivèsite Ozetazini, men nan kisa l al tonbe epi l mouri. Li fè jounen an ap ejakile epi l mouri. Pou gason yo yo menm, yo fè tout kalte maladi. Yo fè kansè men nan dèyè, yo fè enfeksyon men nan dèyè. Dèyè yo bay san, li bay dlo, so, ge yo pa viv lontan. Yo fè depresyon, yo fè tout bagay nèt. So moun sa yo pa viv lontan. Son bagay ki legal. Kilès ki fè latè? Kilès ki fè latè? Se fi avèk gason ki balanse l. Ok. Yon fi a yon gason yo balanse. De gason li pa balanse. Li pa balanse e l pap janm balanse. M pa konn poukisa ke fanatik la mande mwen. pou m fè videyo a, men li deja konn repons la. Nou pa menm bezwen al nan labib, èske ou konprann? Son bagay ki ilegal, paske de pozitif yo esploze. De pozitif esploze, se menm yon moun ta di m konsa, li pa vle nan nwit, se la jounen l vle. So, nan mond sa l ap viv la, se la jounen sèlman gen, pa gen nan nwit. La nature balanse La nature balanse Se yon goch a yon dwat ki balanse la na ature Se yon pozitif ak yon negatif ki balanse la nature Menm bouton ki limen limyè la lè w mete l op li limen l Ebyen si w bezwen tiye limyè sa se menm bouton sa pou desann li ok. Se up and down. Up la se pou gason, li vètikal, down nan se pou fi a, li orizontal. Yon kwa genyen 2 ba, yon ba ki vètikal, yon ba ki orizontal. Lè pou gen yon sèkl, yon sèkl se 2 ba ki fè li. So, yon moun k ap mache, Pye goch la menm longè avè pye dwat la, se poutèt sa moun nan balanse moun nan ka mache. Men goch la, li menm longè avèk men dwat la. Se balans, tout bagay gen balans. So kounye a la, lontan yo te konn trete moun ki gay, yo te prann pou yon maladi mantal, se konsa l te ye dan le pase. Li te yon maladi mantal, yo te konn al nan terapi. yo te konnen pran remèd pou yo chanje. Sa yo te konn ba yo, si son gason ki ge yo bal anpil vyann. Yo fèl bwè san, yo gen apran yon koulèv, yo yo koupe tèt koulèv la epi yo fèl bwè san koulèv la. Li eksitel, li vin fèl anvi, ou konprann, li vin fèl òm. Pou medam yo, yo pa ba yo vyann. Pase fi k manje anpil vyann, yo maledvan anpil. Si w yon fi ap voye tout lajounen, Si w wè madanm w ap joure, fè li kalma sou vyann, fè l pa manje vyann. Si l te konn manje vyann chak jou, fè l pa manje vyann ankò paske vyann se pou gason l fèt e li fè moun nan trè maskilen. Men, okou dè zane, nou vin wè ke gen gwo nèg ki gen gwo non ki nan politik, nèg ki nan lamedsin, nèg ki scientist, nèg yo parèt yo di w yo se gay. Nèg ki nan Hollywood kouwè Elton John, kouwè Luther Vandross, lè Luther Vandross ap chante medam yo sòti pou yo fou. Misye pa nan fi, se nan gason li. Pou lapenn, li mouri bonè tou paske gay pa yo pa p viv lontan. Ou mèt kwè sa. Gen youn ki mouri avan yè, se te yon ti eleman ki te nan al nan Olenpik, li te konn al nan dlo ap naje, misye mouri jèn gason. Pase nèg sa yo pa viv lontan paske se ap fè a ke l ilegal.